La pap fèm menas. Mwen vini la pou kraze fay mwen avè madanm mwen epa vre? M pale w pa verite sèl sa m ka di w jodia jan w vle rete wap rete vòlè ok bagay yo map di bagay yo map di moun ki te voye misye al fè sal fè a misye ap vin fèm menas la misye pa konnen lavi sèm an danje bò isi a.

Tout sèn deyò, m pa konn kif li pa met rad sou li, li mete tout kòl nèt deyò, ou pa wè kòman l fin travay la, gadel non ou pa wè cheve l koupe, li gen 4 zanno nan zòrèy li, m pa konn konbyen konbyen zòrèy li genyen, li gen 4 zanno nan zòrèy li, ou pa wè bouch woze, e mwen menm mwen pa gen yon diskotèk bò risi an, se yon mezon mwen genyen. Cheri cheri cheri tann, cheri ann al anndan pou n ka pale.

Mwen te ka di sa son ayi se kwe li bel ap kenbe ou menm sou konnen yon ti moun pwal fèmen epi ou pral pale pase li. Non monche afè granmoun monche afè sekrè kap regle monche afè sekrè kap regle menn nou pral nan bal nou pral fè jwèt ti moun e sa fèm di w bagay sekrè kap fèt m pa m pa vle lot moun konnen sa ou wè sa m vle di w non men. Ou di gwo ou di gwo ou di gwo menm.

M pran lwil, m pran mayonèz. Mwen di non ti bagay la mwen tèlman manke anvi. Kounya yon rospenad blan. 5. Sa manke plis. E yon dezenfektan. 4. Kisa ankò? Fab.

Hey! Rete! Gade sa madam nan fèm mezanmi. Bon jodi premye me, madam nan fèm vin la vin gaspiye tout tan mwen. Poum vin pran pa yon rapò pou lè. Gade madam nan pa janm vini gade lè liye pou sam konnen m gen lakay mwen la poum regle jodi premye me sa. Demen 6 heure m pral travay. M gen vye kalson marim poum lave. M gen manje poum prepare pou marim. Hey! Kilè map sot la mezanmi? Humm.

Ou konnen pwoblèm tèt mwen tèlman pran nan men mwen tèlman mwen tèlman santi m boulvèse menm m bliye kle m menm rapò pou m te pase pran m pa pase pran. Madam nan son moun ki respekte lè li toujou a lè depi m gen randevou avèl li tuju vini m pa rete yo kèk bagay ki pase m te m relel pou m wè pou m konn sak genyen.

Li te sipoze avèti m pou m ta tcheke yon lòt moun. Non cheri pa fè sa boo ou gentan konn jan de stil moun sa yo de fason de moun sa yo ou konnen nan ki tan nap viv cheri men bagay te ko te ka e yo vle ka te ka fè sa tou nan fason ke jan w pale avèl la m kwè ke ou gen rezon ou gen rezon pou w pale se vre men ou gentan konn ki jan de stil moun sa yo ye deja depi lè ke w te pran moun nan pou vin travay ou te gentan wè ki jan de stil moun nan te ye. Non cheri li pat konsa lè l te vini li pat konsa l te vini. Li te vini byen nòmal, byen klasik.
Li pa t konsa. M kite vokal sa a pou ou se paske m ap rele w m pa ka jwenn ou. Apre sa kòman w ye? Kòman fanmi an ye? Tout moun yo anfòm? E m te rete m t ap tann ou konn jodi a e konje liye m pa ka rete deyò twòp demen si Steven pral travay fò m antre nan kay la pou m al prepare kèk bagay pou mesye a demen si Steven pral travay. Alò m pran tout rapò yo m kite tout nan yon kaye sou bagay nan pou ou lè w vini w ap wè tout bagay. Mwen mete tout sa ki manke yo, tout sa ou gen pou w al achte yo, m mete tout nan kaye a. Kwè blòk resi an menm kote avèk kaye a, w ap wè li pou w kapab wè li bay kontab la pou l ka prepare rapò pou mwa sa. Alò se tout sa m te gen pou m fè pou jodi a. Epi mwen ale, nenpòt sa ou ta manke, nenpòt sa ou ta manke, m lakay la, m pa gen pwoblèm ou ka rele m. Ebyen ok, babay, tchaw!

Koman w ye la?
Koman m ye madam? Koman vin travay la? Konsa w pran lari an, konsa w rantre la? M pa gen anyen non. Tout vant ou deyò, men nou brit ou, men tout bagay, tout kò w. Ah!
M pa t wè sa madam pou m te met on wòb pito. Oh! Al!
Men, Mwen tou sa Youvnika, lè wap antre la a, konpòtew. Dakò, konpòtew byen. Paske ou kapab nan lari an, wap regle zafè pèsonèl ou, ou kapab nan lari pou yon pòdjan. Men il sifi kew antre la a, fòk ou konpòtew. Menm panse m konpòte m ase. Lotre jou mwen vin la, mwen mete yon konsèy deske te te en sou ti mwen fon ti parèt deyò, ou di m pa konpòte m byen. Ou di cheve mwen taye tou sa. Bon men jodi a mete pantalon m nòmal, mete cheve m m nòmal, ou di m pa konpòte m byen. Bon kisa pou m fè ankò madan? Ouf! Nan ki sans ankò? Dominika!
Ouf! Hein? Dominika! Men, men tout moun pran kou deyò! Men, se pa, se pa saj ditou, se pa saj pou wap rantre nan yon kay konsa, nan yon mezon e mwen genyen, mwen genyen e frèm, mwen genyen marim nan mezon an konsa pou wap rantre tout, tout moun, tout kò deyò. Se pa saj. Tout kò pa deyò madam nan. Non, men tout vant ou deyò, men tout. Lè map palew, se pou byenw. Paske yon gason ka pa bwèw, Yo ka toujou pran feeling nan ou, men feeling nan li pap rapòte ou anyen, se jis se yon pase yap fè. Men nou ka, lè w konpòte ou byen, yon moun ki wè w ou se yon bon, yon timoun saj, yon timoun de byen, li li vrèman bon, se pou ou map pale ou. Lè w konpòte ou byen, se byen.

Woy hey mezanmi m pa panse se maladi Regina non si m te konnen m ta pata menm salye l non hey epi m salye li fè kòmsi li pa wè si m salye l li tap menm fè m siy pou m konnen madanm li la hey bon m te kwè ti Regi te di m konsa menm si madanm li konnen sa pa bon pwoblèm nan pran kay la.

Ou gen alzame wi menn. Epi m vin antre nan salon la m jwenn ou pral wap al rakonte madanm mwen pawòl sa w te pa di madanm mwen nan. Apa w fè menas freo. Yo m pale w pou rete w pale rete. Jan w ka rete w ap rete an li se sa m te vin di w.
Shit mesye kisa m ta fè la menm. Lotrejou m rive lakay la pou m di sè m nan sa misye vin parèt mwen. Bagay sa yo bay pwoblèm.

Se Ayiti pou yon nèg genlè ta tounen, se Ayiti pou yon nèg ta tounen pase jan de vi sa menm pa fin renmen l ditou menm, si pa fin renmen l, nèg la pa respekte w, ou konprann, nèg la pa respekte madanm li nan kay la epi nèg la konnen pou l ba w presyon ankò. M chita lontan deyò a la, fò m ta fè yon ti lakay la la. Te m ale nan, e pa anyen m ap fè, e pa anyen m pral fè lakay la menm. Si m te ka fè tout jounen m deyò, m pa antre lòtbò a l t ap pi byen. Paske m pa vle nan diskisyon avèk moun, nan bagay sa yo menm. Mye vo m rete nan wòl mwen, mye vo m rete nan wòl mwen.